E m te gen yon gwo bagay m t ap ekri. Epi ou rele m ou te di m dja ou t nan wout w ap vini. Wi wi ou konnen m pran ti blokis tou. Sa k pase?
Fò ou mete m kanpe nan m pa janm wè w. Cheri ou konnen jodi a e jou an de vwa fòk nou soti wi ok. Cheri e pa ti bèl ou bèl non jou an jou w ap vin pi bèl. Waw e sa fè m renmen w ou fè m renmen w plis wi. Di m non e monchè ou konnen m bezwen w anpil. e m oblije nan raje a la m vini pou m pale ansanm avèk ou. Ou konn pou ki rezon? Paske lotrejou yo konn ti patnè k rele Mino a, misye di m konsa li wè y gon patnè k ap pale ansanm avè w e m jalou pou madanm mwen anpil. Kounye a m oblije rele w bò isi a la pou m pale ansanm avèk ou. Èske se vre cheri m konnen w pa p ban m manti?

Kwa kel kote men lè w vin rele m nan raje a la ebyen ou vin fè aksyon sou mwen oubyen ou vin tiye m nan raje a wap pran pawòl nan men moun moun nan fin di w yon bagay ebyen wa rele m vin ay kote w lakay ou men se nan raje a dirèk ou vin di pou m vin kote w ou vin ebyen ou te ka fè yon pale avè yon moun menm pandan m te vin an ou te fè moun nan fizye m ou te fè moun nan touye m poukisa rezon nan raje a.

N'a diw pou sa ou rale zam sou li paske se yon bandi ou te ye, paske se yon gang ou te ye, depi se pa de koze li menm dim tou sa, sim bezwen poum pranw. Sa vle di kouzin? Natacha di pou pranm? Banm di yon bagay kouzin, m pa rale zam sou Natacha. Jezi, m te jwenn li nan diskisyon avèk yon dam, M te bezwen gaye pil la just. M rale zam mwen men m pat rale zam sou Natacha non. E jan w wèm tou la hen. Dim konsa sim bezwen w se poum pran w paske oh ou son oh kokorat ou ye ou sesi pafè kèm tann pil lòbèy li menm fèm konprann wi oh mennaj li sesi mennaj li se lòt paw mennaj bagay kounya li dim konsa wi oh pat janm konn istwa oh gang ou te ye ou rale zam sou li ah pil twop ak bann pil meli meli Natacha fèm fèm konnen.

E ti fanm sa m genyen an li vrèman bèl e m tèlman renmen manzè se yon bagay apart guys. E dosye Natacha an n ap fè yon diminye sou sa ok kouz. Ou konnen kouz m respekte w anpil m pa vle moun ap betize ansanm avè w. Imajine w si w se kouzin mwen li pa ka di pou w al pran m èske li konnen ki se ras kabrit nou ye non nou pa ras kabrit kouzin. E nap eseye bay sa vag epi map jere lòt ti fanm nan ok bby. Lòt fanm? Men ou serye menn? Kilè ou gen tan gen yon lòt fanm ankò la?
Ou konnen kouz nèg se jèn jan nap bwase menm si mte diw ke mte renmen Natacha men sa pa vle di ke mwen pat koze avèk lòt fanm. Bòn koz. Alò, m t ap koze a lòt ti fanm nan, epi aprè m t ap koze a Natacha, Natacha t ap fè stil la, epi ti fanm nan arive dakò. Bèl timoun koz. Alò m gen pou m prezante w li. Ok koz.

M pa konnen sa k pase. Gen lè manman lougarou a pa pran nan poud la. Li pa ka pa pran nan poud la. Pase m tann li menm nan kadna a m mete pye. Men sa k fè doktè a pale m dekoupe pye a wi. Maladi a pa pou doktè. Depi tann dat la si m panse sa, m pa t menm al lopital. M pral jwenn avè l wi. Ban m al kot Sonya a pou m di l sa. Pase m pa t janm panse granmoun nan te rive nan eta konsa vre.

M konnen l pa ka pa pran. Pase pou sa a bon. Fò m rele, fò m rele Kevens wi. Pou m konnen si, si, si l pa wè manman lougawou a. Paske m te di l pou l veye l pou wè. Li pa ka pa pran. M pa tande rèl nan zòn nan. Alo? Alo? Ohh, Nèg sa ren! Kòman w ye?

Fò koupe l? Sa k pase?
An de esplike m non cheri, ki sa k genyen? Dapre refleksyon m fè, m pa k koupe l byen. E m pa gen maladi do. Cheri, kòman w sa ye? Mwen byen.
Ou byen?
Mwen cheri, m pa p de chèche, m ap chèche kay la non.
M chèche kay la pi m paka jwenn kay la.
Monchè se yon ti yon ti sanzave ki rele Sonson mwen jwenn ki moute m kay la la wi. Kòman bagay yo ye?

e m vrèman kontan sa e m vrèman apresye de sa be m te vrèman e ap panse de ou e m te vrèman anvi w tou menm jan m tap di an e alò be mwen vrèman kontan sa men di m non be èske ou te manje maten an.
Lè m vin ap reflechi genlè e granmoun an m te bay kalòt la. Ki granmoun? Granmoun vin te bay kalòt la dyaspo, fo dyaspora. M pa konprann, esplike m byen, kòman fo dyaspora? Ki fo dyaspora? Kòman fo dyaspora? Esplike. Monchè, ou chonje m te di w m te jwenn a fo dyaspora. Lè l ap pale avè mwen, m foule yon kalòt. Lè l ap di m ou, m tripotay, m landyèz, l ap dekale m, l ap fè m kite landyèz, m fout l yon kalòt. Li k tann pou l la pou mwen. Se pa de mizè m pa pase non piti pou m leve w pou m mennen w lopital. Sa vle di ke nan koud ou te pran? Ou ou te wè lè w ap di m sa kòmsi nan tenten w ap pase m la? Kòman nan tenten? Anbe!
Bon ou te wè epi kounya w ap mande m sa m genyen kounya mesye! Anbe! Sa w konnen pase cheri? Se nan fè landjyèz ou wi. Nan fè landjyèz ou, kounya men pye w pral koupe. Kounya m fè landjyèz vre wi, paske se ou k te di m chache dyaspora m. E nòmal pou lajan w. M bat nou pa benyen banm kòb. Kòm se limena ou ye menm jan avè m, n ap fè komès ansanm, n ap bwaz ansanm, m pa gen pwoblèm kòb ou pa ka gaspiye konsa. Se chache m sot chache dyaspora a pou ou. Epi nan retounen m di banm pase lakay la avan pou m al pran yon ti bagay, paske m fè jounen deyò, lè m tounen pou m vin kote w, paske m ap rele w m pa ka jwenn ou.
Men poukisa m vin la cheri? Depi avanyè m ap chèche w. Se paske m bezwen yon fanm. Ou e paske yo di m fanm ayisyèn yo bon, yo konn bay bon kalalou. Ou konnen se granmoun mwen ye. M oblije vin pale ake w, yo di m mari w mouri.
Wi, kòman ou pa dakò pou nou ta distrè nou?
Ou gen lajan? O, m gen lajan cheri, m gen lajan.
Kòman ou ka pwouve m ou gen lajan? O, m ka pwouve w m gen lajan.

Kounya m wè konbyen zam. Antouka banm di w yon bagay, sa m vin di w la m vin di w li pou m di w li pou m ale. Se swa w mouri kote w kanpe a oubyen swa w ap fè, si w fè kè w fè. Pa konn bay pou rekèkèl non. Foli dyaspora w te genyen an li pa dyaspora vre. Se tonton rejiman. Ou pa tap janm jwenn dyaspora sa dan lemond antye. Paske dyaspora a pa egziste. Sa w di la a? Se tonton rejiman nèg bayakou w te pran nan kòlèt la la a. Mèd! Li di w la fò w kite soumoun la fò w peye kalòt lan te ba li a. Sakaje w sakaje sa. Tonton rejiman wi granmoun nan wi. Granmoun ki te bayakou a wi. Bayakou an di wi.
Ou twò sou moun ou pa ka relel bayakou lap fè w peye dyòl ou. Ok Rene m vin lakay ou pou m ka pale avèk ou pase batay men tankou pou m tal vye ansent bagay sa yo ou konnen m lekòl toujou men m pa ta renmen pou m rive ansent ni tou pou ap twonpe m tou ou tande.
Ok bby nap pran anpil prekosyon de sa e. Ni mwen menm tou de mwen tap renmen ke pou ou tèmine etid ou ok cheri men sa pap rive fèt an pasan bby ann avèm ann al nan chanm nan cheri dakò bby.
Oh ou te konnen sa an pou kitem pran nan kou a Blanchie. Ou kitem pran nan malefèt sa ou kitem pran nan bay ak kou jan kaka santi. Lèm te vin la mte wè nèg la la mtap gadel la saw te dim. Pa bezwen pale Mwen vin la m wè nèg la m tèlman sezi Ou konn tap mandem bon sa m gen m sezi konsa sak pase si e nèg ou m bezwen pran tèlman depi nou an dyaspora nanm nou soti Nou gen foli dyaspora Ou paka nèk pale a yon moun sou rezo sosyo ou tèlman gentan kwè ladann Pou tan m gen avè w, pou gin ta ap vin di m woy non m ou m bezwen pran e sesi sela, ou pa ban m tan menm pou m pale. Anben, li fè w peye sa w te fè l la. Men kòman granmoun nan vin montre m yon kòb epi l vire l ale. Woy sa pa gen bagay konsa non. Granmoun pa lòk.